M salye tout moun, tout moun ki toujou branche, tout moun kap koute Polo 5009. M salye nou tout. M santi l nesesè pou m retounen sou sa. M sonje m te di sa deja. Afè de moun, jan moun ye. M sonje Telor, Evangelist Telor pale sou bagay sa. Li pale sou gen de moun. Se rès moun li ye. Rejè moun, fatra moun. Se de twa kalite moun Telor di ki genyen nan fonksyonman. Se rès moun, moun nan branch negatif la. Nan branch negatif la. Nan branch kote moun yo ap fonksyone mal la. Li di se rès moun, rejè moun, fatra moun. Li di ou gen de moun, monchè se yon rès moun li ye. Konprann? Gen de bagay fòk ou responsablite w. Se sa k fè m santi nesesè pou n pale de sa, li trè nesesè, li trè yon nesesite pou n pale de sa. Ou se yon moun, pran responsablite w etan moun. Kiyès ki fè sa? Mwen k fè l. Pa yon moun ap bat ou, pa yon moun k ap fè w, yon granmoun. Kiyès ki te di tèl bagay mwen ki te dil poukisa ou te dil kòman ou te dil a men sa m te di men sa m te di epi ou fini pa gen nan pase sou kote pa gen nan bay se sistèm sa kap fè ayisyen pa ka avanse paske tout bagay se yon pwoblèm pou yo tout bagay se yon sekrè tout bagay ou konprann yo pa vle klè nan anyen se m a mwen ki te di sa men kòman m te dil men kòman m te dil yon jou m sonje m tap pale epi m site non yon moun epi gon moun tap pase lal di Men sa m di, men sa m di. E baga, sa l di a mal. E poutan ki sa m te di? M di, kèlkeswa sa k ta pase, pou moun sa m site non an, se pou moun sa m pa ta renmen bagay la rive. Sa vle di, men sa m di a, li tande non moun nan vre wi. Li pa fè manti non. Men l al repete, li di men sa l tande m di. E l tande m di l vre. Menl pa konn sa m tap di l pa konn li pa konn mach a swiv la sèlman m te di gon bagay mal ki fèt m di men sèl moun sa m site non l m di sèl misye m pa ta renmen sèl moun sa m pa ta renmen se lik fèl epoutan moun nan lè lap pase se non l tande epi lal di menm site non moun nan men sa m di men sa m di m di se moun sa m ta renmen fèt li li bay yon lòt bagay kounya la yon moun ki reyaji avèw nan sans sa lap gen rezon paske se sa yo di l men ou menm se pa sa Ou tande yon bagay, yon moun di yon bagay, sa k pase? Ou dwe chèche konnen, chèche aranje w. Si e moun nan, al kot moun nan. Di a, epa m tande ou di tèl bagay, ou di tèl bagay de mwen. A monchè m t ap pale de ou vre wi, men sa m te di, men sa m te di, men kòman m te di l, men kòman m te di l. Lè sa w ap konprann ki bò w ye. Men si moun nan ou vin kote l, moun ki te di pawòl la l ba w manti, li chanje pawòl, sa se li menm. E sa k fè a ap pale de rès moun, fatra moun, rejè moun. Moun sa l pa pran responsablite l antan ke moun. E sa k fè nou pral lage yon fòmasyon la sou sivik e moral. Paske sa k fè sitiyasyon an degrade konsa, ou konprann, se paske nou pa konn wòl nou etan sitwayen. Nou pa konn wòl, wòl, wòl anyen, pozisyon anyen. E sa k rive nou la a wi. M te di nou sa deja. Moun nan te chante, atis la te chante gen doktè nan tribinal, gen doktè nan kibò sa. Nou wè, nou te konprann sa. Nou te wè sa. E l akonpli sou li. M te di sa deja. Men l enpòtan pou nou met chak bagay nan plas yo. Ou konprann? Chak moun pran responsablite yo etanke moun. Ou fè yon bagay, e ou k fè l. Men kisa k ap fè w pa fè l ankò? Ou deja fè l. Men si yo mande kiyès ki fè l, poukisa ou pa vle di se ou? Men si ou pa vle di se ou, pa fè l. Konprann? Mwen si m fè yon bagay mal, m ap toujou di e mwen k fè l. Si m pa ka di e mwen k fè l, wè si m santi m ap wont pou m di se mwen k fè l, bon m ap fè yon efò pou m pa fè l paske sa l ap wont. Pa egzanp, yon moun yon moun ap peche, ap fè bagay ki pa bon nan legliz, ou pa gen pwoblèm pou li. Si li menm li pa gen pwoblèm chak fwa l peche pou l vin di mezanmi m tonbe. Konprann mezanmi m tonbe. Chak dimanch li vin baw menm pawòl la. Hein? Se lik pou santil wont, lik pou santil jennen, bon sil pa janm jennen avèl, kisa ou ka fè pou li la? Se lik pou pran desizyon ak pwòp tèt li pou di a monchè m tonbe twòp wi, m pral fè yon efò. Konprann sa se li. Men wè sa ou ka fè pou li. Ou mèt bal sanksyon, dimil sanksyon. Nan sanksyon lap tonbe. Bon li deja tonbe ou bal sanksyon ankò. Li atè ou metel ajenou. Bon li deja atè. Oh mwen tann lèl kanpe ankò ou ta metel ajenou sa di mwen deja atè ou metel ajenou bon l pi ba ke sa ou metel la ou wè sa di gen de bagay nou fè nou pa kalkile nou nou pran bagay yon lòt fason konprann ouvri yon lòt zye pou nou ta wè bagay yon lòt fason paskem santil nesesè pou nou menm moun poun Gen respè pou moun, respè pou pawòl moun. Ou konprann? Pase moun nan se pawòl li. Pawòl la se moun nan. Si w pa respekte youn, se moun nan ou pa respekte. Enben respekte pawòl moun nan. Si w pa konprann li, pa demanti l. Di sa w di a pa bon, sa w di a, non e pa konsa. Se mande moun esplikasyon. Kòman w fè di l? Ki pwosedi, ki pwosesis ou pase pou ou jwenn rezilta sa? Yon bagay konsa w ap chèche konnen men ou pa ka kanpe konsa ou pa konn pakou moun nan, ou pa konn sa l fè. E pou gèt ok apo di sa w di a e pa sa e pa konsa non e pa konsa w demanti moun ok sa vle di nou vle retounen avèk lizaj ou konprann fò gen lizaj ou konprann si de moun ap pale egzanp de granmoun t ap pale ou ta anraje oubyen w fou ou vin foure bouch ou ladan l Sa yap baw monchè lap trop pou ou sa vle di se sak rive nou la nou deraye de prensip yo sa vle di nou kite prensip yo nou pran savann nou pran rak nou pran nou pran dezè a pou nou sa vle di tout wout parèt dwat pou nou ou konprann e poutan nou pa nan direksyon anyen sa vle di men sa kap pase la fon jan pou nou reprann nou pou nou retounen a nou menm tout sa ou te fè deja tout sa ou wè k wont Mande mande Bondye gras favè poul ede w soti ladan yo pou pwan lòt direksyon pase ou menm ou pap ka soti pou kont ou ladan yo men sak enpòtan ou bezwen yon moun yon moun ki responsab de sa w fè sa w di jan w aji jan w konpòte w ou bezwen sa konprann pase se ou k mèt tèt ou pa egzanp lè yon moun fè yon moun yon bagay ou di epa fòt mwen se langaj nou Yo tout moun konprann ou men lè w byen analize. M fè yon moun yon bagay m di ah eskize e pa fòt mwen. Fòt kiyès? Se fòt mwen. M ka ta di se pa espre m fè, se pa sa m te vle fè. Men se fòt mwen. Ou konprann? Se fòt mwen. Fòt la se pou mwen li ye. Men nou menm nan langaj pa nou yo konprann nou men kòmsi nou fè tout bagay a lanvè san nou pa teni kont yo a lanvè. E poutan jan nou di l a lanvè a moun nan konprann li a lanvè a e kòmsi l te landwat. Sa vle di men nou debòde nan fason n ap viv. Se sa k fè. M santi li esansyèl pou nou retwouve nou. Ou konprann? Pran yon tan, pran yon silans. Mete apa. Se sa k fè m fè videyo yo. Nou panse nou panse e konsa konsa m ap travay? Pran yon tan nou pou nou tande yo, medite yo. E pa labib li, e pa preche m ap preche. Men se prensip de baz yo pou nou aplike. Respekte moun, respekte granmoun, respekte timoun, respekte moun. Se sa. Ayiti gen yon prensip kounye a la. Nenpòt ti bagay ou tande moun nan touye moun. Non, gen de bagay, fò nou pran yon elan, fò nou pran yon nivo. E dyalòg ki pa genyen wi. Moun nan annik tande yon moun di bagay epi l al kay bòkò, l al kay moun pou fè moun nan mal. Li pa menm al chèche konnen ki sa k te pase. Ou konprann? Sa vle di, gen de bagay fò n aranje. Fò n aranje yo. Mwen menm m santi vrèman de jou an jou m ap motive pou m pale avè nou. Ou konprann? Pou nou kapab pran. Humm vrèman. Retounen nan nou menm epi pou nou pran direksyon nou dwe pran. Pase direksyon nou ye a pa bon. Jan nap fonksyone a. Epi espri espri ki dèyè nou yo ap fè nou pi mal paske li menm li anfouraye nou nan lavi. Ou konn e sak fè gen de lè Menm lè yon moun vle ede w li pa ka ede w paske li pa li pa jwenn ou nan eta l dwe jwenn ou an. Ou konprann sa vle di ann aranje nou ann aranje nou ann aranje nou ba yo anpil pa konn si n ap konprann sa di jan ba yo deja twouble ann Ayiti twouble nan lespri tout Ayisyen an m pa bezwen pale an parabòl pase menm klè w ap pale moun nan ap di w kisa w ap di la de kisa w ap pale m pa bezwen di w si w al pale an parabòl Sa vle di sa k fè tout bagay klè, prensip, respekte moun, pa fè manti sou moun, pa pale moun mal, pa aji mal a moun. Ou gen yon sèl devwa anvè moun, pou renmen moun nan, pou pataje sa w genyen avè l, ou konprann, pou w pwoteje moun nan. Paske se yon, se yon sanblab li ye pou ou. Se li k pwochen w nan, jan Labib pale a, pwochen w. Se moun ou wè k pi pwòch ou a, li k pwochen w. A chak moun ou kwaze l se pwochen w, paske l pwòch ou. Enben, kounye a la, li pral pran lòt dimansyon. pwochen an kòmsi kounye a ou vin gon ou devlope yon lòt amitye avè l gen kèk bagay pa w li konnen gen kèk bagay pa l ou konnen kounye a n ap grandi pou pwochen sa n ap grandi l konprann men tout moun ka pwochen w tout moun se pwochen w menm lè li pa pre w men gon lè l ap pre w lè l pre w la l se pwochen w sa vle di ann travay pou n elimine yon seri de bagay kalkile byen nan drapo nou an men l devan m la nan drapo nou an li make l inyon fè lafòs bon sa nou fè a sa nou fè a slogan sa. Linyon fè lafòs. Tann dat eslogan sa la. Sa vle di li pa fè okenn reyaksyon sou nou. Pa gen okenn moun fè apèl avè l. Linyon fè lafòs. Ou sonje lontan, tout sa ke n ap fè, se konbit n te fè. Konbit, nou fè kolòn, n al sekle tè, n al fè yon seri de bagay an deyò. Kote m te ye, m te fè yon ti tan. Se konsa yo te konn fè. Ou pa bezwen kòb pou sekle tè a. Sèlman ou bezwen Lajan pou fè manje bay moun yo bezwen manje. Sa sèlman ou te bezwen. Jodi a yo ban mwen, demen al bay yon lòt, apre demen al bay yon lòt. Tout jaden fèt san se yon kòb pa depanse ke pou manje sèlman. Sa sa ou tande? Kounye a la pou moun fè yon jaden fò l gen konbyen kòb pase l pa jwenn moun pou fè anyen pou li. Ou konprann? Mezanmi, fò n reprann nou. M pa wè ki sa nou pa ka konprann la. E yo di peyi nou an, yo di Haiti est un pays essentiellement agricole. Fò w respekte sa. Paske si yo di w men sa peyi w la ka fè pi byen, men baz peyi a, men sa, men richès li. Epi w pran, ou pran richès la ou pa chèl anba pye, ou ba yon lòt bagay plas li. Enben w ap soufri paske richès la te deja defini ki sa l ye. Se te agrikilti. Konprann? Si w pa bay aksè a agrikilti, tout tè yo la, tout bagay la, Ou pa bay aksè avè yo. Enben, se nòmal pou w ap desann. Ki sa k fè tè pa pwodui ankò? Tè pa pwodui, gen yon bann bagay ki koz. Dlo ka lave tè a, sa depan jan l ye, jan l ye. Kounye a, sa pou n fè? Fè yon tèt ansanm, ale pike tè yo, chavire tè yo, vire fas tè a, pran sa k pa bon, pase l anba, epi sa k anba a pouse l anlè, epi fè de marekaj, fè de bagay, mi sèk nan mòn yo, nan kote yo, pou w diminye Rigòl dlo sa kap pase pran tè a desann avèl la. Se panse poun panse. Se vre nou chaje agronòm nan peyi a men sa w wè yo fè? M pa konnen. Eske nou pa chaje teknisyen nan peyi a? Sa yo fè? M pa konnen. Kisa yap fè? Kisa yap planifye? M pa konnen. Eske nou pa chaje tout kalite entelektyèl nan peyi a? Pa egzanp, inivèsite yo, ki wòl yo ta sipoze genyen? Se pou ta chita sou chak pwoblèm peyi a. Chak branch inivèsite yo gen yon fasèt yo ka pran nan peyi a. Epi yo fè de analiz, yo pwopoze de, yo pwopoze de teknik, yo pwopoze de bagay. Jis pou bagay la, bagay la ka amelyore. Se konsa tout peyi devlope. Se pa yon, e pa prezidan, e pa moun sa yo ki devlope peyi. Sa w gade ankò, si vi ke moral te nan, te nan, nan bagay klas nou, lekòl nou, yo elimine. Ki yo ki elimine l, m pa konnen. Si w konn kiyès elimine l, w a di m. Pase m pa konnen. Kisa sivik e moral fè Komsi kisa l t gen ladann ki pa bon ki fè retire l? Sanble paske l te di men wòl senatè, li te di men wòl depite, li te di men wòl premye minis. Sanble poutèt sa yo retire l. Paske kounya gad sa k ap pase. Gade. Tande sa k ap pase, gade n ap wè. W ap wè sa k ap pase. Enben, sa k pase. Tout bagay melanje nan men nou. Ebyen nou dwe soti a la baz. Sa di wap etidye la, etid ou ap pap itil ou anyen. M gon konkou m pral fè la, gon bann moun kap dim nan pwogram ke map fè yo eske map bay diplòm oubyen sètifika. M pap bay ni diplòm ni sètifika. Ou konn poukisa? M gon konkou m pral fè la, yon konkou sètifika oubyen konkou diplòm. Konprann? Tout moun ki gen, ki vle antre nan konkou ya ap fè foto sètifika. voye ban mwen epi mwen menm map map postel sou chanèl mwen an map di mon men men men tout ayisyen ki gen diplòm men tout ayisyen ki gen sètifika ki gen lisans ki gen metriz men kap kap vale van an ayiti esam pral fè pou nou map fè piblisite pou diplòm nou yo pou nou paske si nou reyalize se diplòm ki ki bon pou nou Enben map fè piblisite pou diplòm nan pou nou. Men map di se vann ap vale Ayiti a diplòm nan nan men nou. E poutan moun ki pa gen anyen nan men yo, yap vann dlo nan lari a, yo manje, yo bwè, yo gen tout afè yo. Ou konprann? Sa vle di, fò nou ka konprann sa. Sa vle di se pa, se pa diplòm nan ki enpòtan, se kisa ou fè, kisa ou fè an reyalite. Ou wè diplòm nan pa, kalkile w byen tande, tande, si w bay diplòm enpòtans, M pa gen pwoblèm avè w, sèke s on etid ou fè, ou pran tan, ou sakrifye, ou depanse, m dakò. Men, ou gen diplòm ou nan men w, w al chèche yon travay nan branch kote w aprann nan, kisa yo di w kòm pawòl? Mwen m poko ale pase m pa t ko gen diplòm. Sa m gen an m pa t bezwen al chèche travay avè l pase nan branch m etidye a m pa bezwen al chèche. Men lè w ale kisa yo di w? Yo di w mesi se vre ou kalifye ou gen diplòm nan. E ou vrèman ou fè bèl nòt ou pase la a a 80, 90, 95 pou san. Men yo di w monchè pou nou pran yon moun la pou n anplwaye yon moun fò l gen 3 zan deksperyans. Bon ou fèk parèt kote ou pral jwenn 3 zan deksperyans sa. Si w pa janm travay w ap janm gen 3 zan deksperyans sa. Men an reyalite sa w wè diplòm sa ap janm itil ou. Paske chak kote w al mande travay avè l yo di w fò w gen 3 zan deksperyans. Hein! Kote ou pral jwenn 3 zan deksperyans sa a? Men si nou pa wè nan tenten ap pase nou, si nou pa wè, monchè m ta di mo a wi, nou konprann sa m pral di a, si nou pa wè nan tenten ap pase nou monchè, ouvri je nou, e sa k fè m la pou m ouvri je nou. M pa di nou diplòm pa bon, mwen m genyen, ou konprann, men se pa diplòm nan pou met an valè, gon lòt fasèt ou ka pran, paske ou wè, se vre etid, edikasyon ayisyèn nan vrèman, li fè anpil pwogrè, lòt jou m kwaze yon. yon kostariken ou yon pòtoriken, yon pòtorikèn, li di konsa, m konnen edikasyon Ayiti a, li wo anpil, l ap konpare l a pa Etazini an, l ap di isi ou pa ka fè bagay sa yo, Etazini ou pa ka fè bagay sa yo, l ap pale konsa, li di m konnen bagay Ayiti a, l konnen jan bagay yo ye, paske l gen moun li Sendomeng tou, sa vle di l gen yon pati moun Sendomeng, yon pati Kostarika, sa vle di l ap pale avè nou konsa, Pòtoriko stil kote sa yo. Sa vle di pou m montre w se pa nivo nou k twò ba, jan w tande y ap pale de nivo nou ba, l pa ba vre non. Men se kòmsi se pyetine y ap pyetine nou, y ap moutre nou nou pa konn anyen, y ap fè nou wè nou pa konn anyen, jis pou nou ka dekwa yo, pase nou konnen, sa nou konnen an nou konnen, se vre nivo a pa vreman wo, men kanmenm sa nou konnen an nou konnen, e nou gen plis kapasite ke yo menm pou nou avanse, paske gen prensip nou genyen, yo menm yo pa genyen, gen fason nou kapte yon leson yo pa genyen, sa di nou menm nou gen pa nou an, Plis lè nou vini n ap jwenn pa yo a. Sa vle di nou gen de kapasite, de posiblite devan nou. Sa vle di nou ka fè plis pwogrè pase yo. E sa k fè y ap bare nou? Pa panse se mal nou mal vre. Ayiti pa pi mal vre. Jan y ap di Ayiti pi mal, pi pòv. E pa vre. Manti. Ou konprann? E pa vre. Nou wè richès peyi nou an. Nou wè l. Si nou te vreman ale kek kote ki gen pwoblem nou ta konprann sa kap di a. Men m ta swete nou pran desten nou an men. M pap pale de delivrans peyi bagay m pa byen konnen map pale de chak grenn moun pou reyalize se yon moun ou ye men al chèche konnen sak fè yon moun. Ki wòl yon moun, koman yon moun fonksyone. Konprann? Ou pa kap fonksyone ou pa konn Kòman pou fonksyone. Paske ou gen dwa, ou gen devwa. Ou gen sa pou respekte, ou gen sa pou pa respekte. Ou konprann? Yo di ou kote dwa pa w la fini an, se la dwa pa yon lòt kòmanse. Fò w konn sa. Pa egzanp, limit ou, se limit ou. Men, depi w ale odela de limit ou, ou pa nan limit ou ankò. Sa vle di se nan limit yon lòt moun. Se nan limit yon lòt moun w ale. Sa vle di fò w konn lè w nan limit ou, sa pou w fè. Fò w konn lè w nan yon limit yon lòt moun, ki sa pou w fè. Kòman pou w pale, kòman pou w aji, kòman pou w konpòte w. Se vre etid bon, fòmasyon yo bon, tout sa nap fè Ayiti yo bon, men nou bezwen pran yon lòt dimansyon avè yo, yon ti jan moute nivo a. Sa di fè plis rechèch sou entènèt, fè plis rechèch nan sans sa, gen kèk bagay nap jwenn, nap konnen plis. Ou konprann? Men apre sa, jan yap fè nou, yap di nou lè nou rive nan yon lòt peyi, pa egzanp lè nal Etazini, lè nal lòt kote, yap di nou sa nou aprann nan pa anyen, yo tounen nou a zewo, a pa okipe yo. Menm lè yo fè sa, yo konnen e pa vre. Ou konn yo fè sa vre men yo konnen li pa vre. Pa egzanp ou konn yon ti bout anglè epi lè ou rive ou pral nan yon klas yo di w a zewo epoutan yo konnen ou pa dwe fè ou pale a zewo paske gen yon bann ti bagay ou gentan konnen men ou pa ben okipe w se pou byen w sèlman imilyasyon an fò n pran l an konesans de koz Sa di pa pran yon bagay ou pa konnen men wap pran bal ou aksepte pran e pa paske ou pa konnen non men ou konnen men ou pran ak kouraj paske son etap li ye piske ou pa gen otorite pou moman moun ki sou tèt ou a fò ou antann ou fò koube ou anbal men mezanmi pawòl yo pap janm fini si ou son moun. Humm sa m ta di si se yon fi si se yon gason. Kèlkeswa gason ou fi se yon moun. Men si w se yon gason, konn wòl ou. Si w se yon fi, konn wòl ou. Men nan sans travay, tout moun ka travay. Tout moun ka fè menm bagay. Sifi ke moun nan gen kapasite pou sa l vle li lanse l ladan l. Sa vle di pa gen yon sistèm ankò Ayiti ki pa bon, sa e bagay fi, sa e bagay gason. Li pa konsa vre. Depi moun nan ka fè l, li ka fè l. Gason ka fè l, gason ka fè l. Fi ka fè l, li ka fè l. Tout moun ap anplwa yon pwosede pou yo fè yo. Ou konprann? Sa pa bezwen pou fi, pou gason. Pran nou tout vrèman remanye bagay la. Ou konprann? M te di nou sa deja. Sispann fawouche moun. Sispann bay fawouch. Sispann, pa egzanp, moun al aprann yon metye, metye sa a raz, li dezonè. Non pa gen sa, itifi ke moun nan ganye yon bagay. Pou kisa m al travay? Paske m bezwen kòb pou m viv. Depi m ka fè kòb, m pa antre nan bagay ki pa bon. Se travay li ye. Ou konprann? Li pa movè. Se sa k fè m toujou di sa. M sonje lè, lè 12 janvye, apre tranbleman de tè, kounye a la m te nan zòn dezyèm avni, epi gen pwogram ki vini pou al debleye kay, epi chak moun k ale, y ap ba l yon ti kòb chak semèn oubyen chak kenz jou. M la yo pa pranm non. Map chèche m pa pranm. Se jis aprè m vin konnen poukisa yo pa pranm. Pase yo di travay sa a pa sanble m. E poutan kòb la tap itil mwen. Se pa travay la ki enpòtan se kòb la. Ou konprann? Eske nou konprann mwen? Enben an nou pran responsablite nou antan ke moun. Konnen sa nou dwe fè, konnen sa n pa dwe fè. Sa n dwe di, sa n pa dwe di. E kòman pou n konpòte nou fas anvè moun ki bò kote nou yo. Ok mèsi.